Ti pierre esperance ou resi jwenn a zo grann ou. Komiser Jean Ernestan Muscadin. Ayisyen frèm sèm, jan gran moun nan peyim toujou dil, se lè kabrèt la kole, ou pral konn vrè mèt bèf la, avèk kolonn gang ki te vòlò bèf la. Komiser Muscadin di klèman, lap arete. Nenel Cassy kèlkeswa kote l kwaze avè l nan Nip la. Li te fè deklarasyon sa a nan mikwo Garry Pierre Paul Charles. Nenel Cassy pa ka pile vil Miragwàn kote m ap pale avè w la. Nenel Cassy pa ka pran yon machin poul di m pral vire nan bouk miragwan nan komisè miskaden ap aretel kiyès ki nenel cassy kiyès ki dèyèl kiyès ki alyel kiyès ki patronl patron nenel cassy se renold dib patron nenel cassy se dimitri vob. Kiyès ki patron Pierre Esperance? Patron Pierre Esperance se la fami Vob. Patron Pierre Esperance se lè frè Dib. E lòt oligak ki nan sektè prive kap vann zam yo. Nèk kap vann zam avèk bal an Ayiti yo. Kisak fè Pierre Esperance gen fiksasyon sa sou komisè Jean Ernest Muscadin se paske oligak lan li menm li gon jan li ke fonksyone sistèm nan gen dè eleman kle ke l sansib pou yo paske yo bal rezilta moun sa yo l vle se yo ki pou toujou senatè se yo ki pou toujou depite enben Daniel Cassy se youn pami pyon sa yo. Pierre esperance son pion ki enpòtan pou oligak kap detwi ayiti yo lè yo bezwen elimine yon sitwayen ayisyen yo itilize Pierre esperance pou fè atake karaktèl fè manti souli metel sou yon rapò yo edel fè rapò a rive nan nasyonzini e menm nan depatman deta ameriken pou yo ka echwe oubyen avili asasine karaktè ayisyen sa a. Pierre Esperance pwodui rapò sou prezidan Jovenel Moïse kòm kwa ke prezidan Jovenel enplike nan voye Babekyou, Jimmy Cherize Babekyou, al touye moun Lasalin nan fè masak. Rapò sa a, l al nan Nasyonzini avèk non prezidan Jovenel. L al nan Depatman Deta avèk non prezidan Jovenel. E lè yon senatè ameriken mande Pierre Esperance, Konbyen gang ki Ayiti? Pierre Esperance di gon sèl gang Ayiti. Li rele Jimmy Cherizier alyas Babekyou. Se yon polisye ke Jovenel Moïse peye pou touye moun pou li. Babekyou te repete l. Pierre Esperance. Son iletre, son bèt sovaj ke oligak la ap itilize pou detwi Ayisyen. Paske lavi Pierre Esperance pa enpòtan pou oligak la, madan map di w sa. Li mete l devan. Si pèp la touye l, oligak la pral chache mwayen pou l jwenn yon lòt. Men yo fèl ap fèl paske son vye chyen, son vye restouvri, sorry si m di chyen tou paske malerezman si m di bon defwa yon ameriken ka voye manda ban mwen wi, oh yon ameriken nan Miami ou konprann sa m vle di w la, yon ayisyen kap viv Miami ki gen chyen lakay li ka voye manda ban mwen, m anlve mo a, m anlve l, m anlve l, yon bèt sovaj, yon kanibal tankou Pierre Esperance, se pou moun ki ta sipoze ap evolye nan yon sosyete. E si Ayiti te gen de dirijan ki te gen karaktè, ki te gen kouy, Pierre Esperance t ap vole pran egzil kite peyi a, al jwenn blan ki mete l ap, ki ap ede l kraze Ayiti a, al jwenn oligak k ap ede l kraze Ayiti a. ke la pede kras ayiti a paske pierre esperans gon group nèg nan entènasyonal lan se blan yo ye ki pa renmen ayiti e kap sèvi a misye pou fè detwi ayisyen ki de ki moun de byen moun de karaktè gon yon seri de oligak nan peyi an majorite oligak lan ki pa vle wè ayisyen ebe yo sèvi avèk pierre esperans pou detwi ayisyen mentenan pierre esperans ekri 2 rapò sou komisè Jean Ernest Muscadin. Rapò sa yo genyen ki ale nan Nasyon Zini. Selon enfòmasyon ke m ta genyen, e pou mwad septanm lan la a, ta sipoze genyen a pati de 18 pou rive 20, jiska 26 septanm, kap dat fèt mwen, ta sipoze genyen, alò sipoze genyen, Asanble Jeneral nan Nasyon Zini. Sa vle di ke 79 nevyèm Asanble Jeneral nan Nasyon Zini. Enben yo fè m konnen gen anpil kontak k ap fèt pou ke Pierre Esperance ta va monte o nivo Nasyon Zini, sitou nan pati ki gen rapò avèk dwa de lòm, pou l ta al prezante e eksplike Sa ki nan rapò ke l voye, ke l ekri sou komisè Jean Ernest Muscadin. Mentnan, ki sa k fè Pierre Espérance ekri rapò sou komisè Muscadin pandan 2 fwa, epi l voye l nan kominote entènasyonal la? Paske Pierre Espérance bezwen fini avèk Muscadin pandan lap viv kòm moun. Paske manti ke misye toujou bay nan rapò sou ayisyen, enben ameriken anbasad amerikèn toujou pranl o serye. E se la map diw, eske misye pa de konivans avèk anbasad amerikèn nan peyi dayiti pou fout detwi ayityen, ayisyen serye. fò n kòmanse kesyone. Men pou nou jwenn yon repons definitif oubyen pou nou jwenn yon solisyon avèk sa k ap pase an, premye bagay lan, se mete Pierre Espérance yon kote pou machin pa frape l, oubyen fè l vole kite peyi a, pran egzil pou l pa janm fout zago l nan peyi sa a ankò. Se de posibilite. M pa nan twouye a paske kadav politik sa a, se sèl pèp la ki pou ta fout li bwa kale pou tout moun pa gen pwoblèm. Men si son moun, on de moun, twa moun, petèt ou ka jwenn lajistis e kòm si swiv ou. Men si se dimil moun, trantmil moun, karantmil moun, sanmil moun, bwa kale nèt e legalman. De rapò pwodui sou komisè Miskaden. Kounye a, an n al eseye chache konprann Kòman sa konn fèt? Mwen pran tan m, mwen pran san m pou m pale avèk 2 moun ki konnen Pierre Espérance. Paske pa bliye, se pou yon tip ke mwen menm mwen konnen twò lontan. Lè m di nou m konnen, m ap, l ap fè pale de li. Men Pierre Espérance gen 25 an deksperyans nan sa l ap fè a. Haa, ou ka, ou ka imajine w? 25 an deksperyans nan sa l ap fè a. Yo pa janm voye yon manda ba li, yo pa janm arete l, li pa janm vole kite peyi a. Sa vle di ke se yon nèg ki madre, ki rode nan sistèm nan, e li konn sa l ap fè a, lè w wè l kanpe l kole sou Miskaden an, li konnen se jiskaske, tande byen wi, se jiskaske li jwenn bout komisè Miskaden pou l bay vag. Se jiskaske yo touye komisè Miskaden fizikman l ap bay vag. E se li menm ankò, lè ekip li an fin asasine fizikman komisè Miskaden, premye moun ki pral ekri yon rapò pou mande jistis, se li menm. Nou sonje, li ekri tout bagay sou Jovenel Moïse. Li asasine karaktè prezidan Jovenel Moïse. Lè yo fin touye Jovenel, li menm ankò, li monte Lavwadlamerik pou l di konsa ke Jovenel Moïse te gen plis pase 54 milyon dola meriken nan chanm kay li, se te lajan dwòg. E Kolonbyen yo, se te lajan sa yo te vin dèyè paske Jovenel fè move dil avè yo. Se te pawòl Pierre Espérance. Apre sa, menm bouch lan, li di w Léon Charles nan touye Jovenel. Epi pa la suit, li di w fòk Jovenel Moïse jwenn jistis, o wi li menm kòm dwazimen li l ap goumen pou Jovenel Moïse jwenn jistis. Epi li menm ankò li enfliyanse menm jij kòwonpi nan aparèy jidisyè gang sa a pou yo jwenn yon jij, pou yo fè jij lan pwodui yon fo òdonans mal monte pou yo mete non viktim fè pase pami lè bouwo. ok pa egzanp Martine Moïse yo pran fouye nan dosye sa kòm kwa ke Martine Moïse nan asasine maril ki se prezidan Jovenel Moïse sa yo se sistèm nan kap travay Pierre Esperance te gentan dil o preyalab li te gentan diw o wi Martine Moïse nan touye Jovenel fòk yo arete Martine fòk Martine Moïse nan rapò efektivman vre li egzije jij pal la. ki rele wesè waltè wesè vòltè yo mete non misye yo mete non madam nan misye mete non madam nan yo asasine karaktè madam nan yon lòt fwa ankò kiyès pierre espérance kiyès ki pierre espérance son kadav gate politik son ranyon politik Son dechè politik. Son nèg ki travay men kadav gate a o mwen gade foto li epi kite yon kòmantè men kadav gate a. Son nèg ki travay depi si w wè li wè l sanble yon vye kòk mò kap ramase kadav gang anba lavi l ou wè li wè se kòmsi m ta di w hay mesye pale avè li chak sa n fin di ekri Pierre Espérance dèyè l. Ekri vòlè pierre esperans vòlè kriminèl gang sal lè nou fin mete pierre esperans mete tout sa nou ka mete dèyèl epi mete libète ou lamò libète ou lamò paske fòk ayiti jwenn liberasyonl anba kolòn moun sa yo pwoblèm ayiti se pa anpil moun ki kenbel ladanl nan. Pwoblèm peyi an, se pa vreman anpil moun ki kenbe l ladan l. Ok? Pwoblèm Ayiti an pa anpil moun.